Yon vigoure apèl bay Doktè Ariel Henry, si l t ap dòmi pou l reveye l, si li pa t gen bon nanm ni sou li omwen pou l sekwe kò l, pou l rann li kont. Nan ki sitiyasyon peyi a twouve l jounen jodi a, toutomwens, kòman sitiyasyon peyi a twouve l jounen jodi a grav e yo mande Ariel Henry li pa oblije fè wondonmon, pa okipe moun k ap mete l devan. Se pran yon desizyon de sajès, yon desizyon saj k ap bon pou tout peyi a, pou tout nasyon an, ki li menm jodi a la anba gwo menas nan sa ki konsène fondman l yo menm. Konferans Episkopal. Dayiti, Konferans Evèk Katolik yo nan peyi a, yo di yo eksprime pwoksimite yo ak sensè kondoleyans yo bay fanmi tout moun ki viktim ki tonbe nan dènye mouvman sa yo, dènye evenman sa yo. E yon lòt kote tou, yo envite konpatriyòt yo, pou yo pa al tonbe nan pyèj vyolans ak batay youn ak lòt, batay chen manje chen nan mitan yo ki ap bafouwe diyite yo e ki ap defigire, n ap site, sa n gen kòm imanite e ki ap dezonore imaj peyi a. Konferans lan fini pou l di, Gèrye, nou gen enterè pou n mobilize tout sa n gen kòm enèji, Nou gen enterè pou n ini nou kòm yon sèl òm, kòm yon sèl fam, epi pou n angaje nou ansanm, san vyolans, sou wout ki kapab kondui nou vè nouvèl Ayiti nou tout dezire a, nou tout swete a. Evèk ki siyen nòt sa a, se Monsenyè Max.

Sè Levèk dè Kay, li se konseye nan strikti sa. Genyen Monsenyè Marie Eric Glandas Toussaint, ki li menm se Evèk Jakmèl. Gen Monsenyè Yves Marie Péan, ki li menm se Evèk dè Gonayiv. Gen Monsenyè Pierre André Dumas, Evèk Dansavo o nivo de Miragwàn tou, Vis Prezidan de la CEH. Genyen Monsenyè Joseph Gontran Descostes ki li menm se Evèk de Jérémie, Sekretè Jeneral CEH la. Genyen Monsenyè Launey Saturne ou Saturne ki li menm se Archevèk Metropoliten du Cap-Haïtien. Gen Monsenyè Kesnel Alphonse.

li pa ka pi mal ankò. Toutomwens nou rive nan yon nivo kote de adjektif kalifikatif nou te konn itilize par le passé vin prèske pa gen sans yo ankò, du genre catastrophique, du genre infernal. Pou n site sa yo sèlman. E nou rive nan yon sitiyasyon tou kote de moun ki te genyen de responsabilite oubyen ki gen ankò de responsabilite pou te anpeche nou rive la a, ki non sèlman pa asime oubyen pa vle asime responsabilite sa yo, men ki pèsiste kwè jodi a si l pa ka yo, li pa ka pèsonn. E de manyè petèt enplisit, La Conférence des Évèques Catholiques d'Haïti pa gen lòt bagay yo mande Doktè Ariel Henry ak ekip li. Desizyon sajès jodi a CEH ap pale a, san petèt yo pa repete l, se di Ariel rann li kont jan n ta di l yè a, ke li echwe sur tout la lin e ke l pa kapab delivre, li te panse l te ka fon bagay oubyen l te espere gon bagay ki te ka fèt, malerezman aprè pli de 30 mwa anyen pa ka fèt, donk pou l krazon kite sa. Yon pawòl ke pouvwa, yon pawòl ke Doktè Ariel Henry an patikilye, yon pawòl ke pwòch ak alye pouvwa yo, pa deside tande. Okontrè si ou menm ou ta gen malè ou repete sa devan yo nan moman an, yo tou konsidere w kòm yon veritab ènmi achane. Sètadi pou yo, se ou k pa vle peyi a avanse. Pou yo, se ou k obstak a gouvèneman an. Pou yo, se ou menm ki anpeche gen de pwoblèm ki rezoud. Pou yo, se ou menm ki pa vle gouvènman travay pou yo se ou menm ki sou wout pou mennen peyi a nan abim nan jodi a si w byen gade tout moun ki nan pouvwa yo k ap pale sou sitiyasyon an si w byen gade tout moun ki se de zalye oubyen de pwòch pouvwa k ap jwi de ekip gouvènemantal sa on a kòm lenpresyon tout sa. N ap di la, n ap repete la chak jou nan espas la, tout sa moun nan lari yo genyen kòm revandikasyon yo, tout sa de sektè, de fòs viv anndan peyi a ap relate yo, se sèl yo menm ki wè yo, yo menm onivo de pouvwa yo pa konnen, yo pa okouran. Èske se nivo sinism lan ki tèlman wo ki vin fè ke yo avèg, oubyen se nivo yo ensansib la ki tèlman wo ki vin fè ke.

Pou moun pa di se paske se Ariel Henry nou ta ka gen pwoblèm avèk le pèsonaj e nou menm ale o dela de kalite moun jodi a k ap sipòte pouvwa sa. Ann bliye kiyès ki nan do pouvwa sa, kiyès k ap sipòte l, kiyès k ap defann li, ann bliye kiyès k ap jwi l, ann bliye kisa moun sa yo te gen kòm konpòteman pa le pase pou n fè egzèsis la maten. Kisa egzèsis la ye? kèlkeswa moun nan. M ta renmen omwen n di, bay tèt nou yon rezon ki pou di jodi a la a, Ariel Henry ansanm avèk tout ekip li a, toutomwens ekip gouvènemantal sa ki la a, yo kapab fè yon jou anplis. apre 31 mwa sa a paske yo gen posibilite pou yo rezoud tèl ou tèl pwoblèm. On ti egzèsis tou senp. Otreman di, mwen ta renmen nenpòt kiyès ki ap tande la a, kèlkeswa ran sosyal ou, sèks ou, apatenans politik ou, pou omwen bay larepiblik on rezon ki kapab jistifye ekip ki opouvwa nan moman la, ki kapab jistifye ekip sa kap mennen bak leta nan moman la ke l dwe rete le pli lontan ke posib nan tèt peyi a jiska lòganizasyon dè eleksyon jan petèt yap klèwonnen l la. M byen di wi, mete fanatism de kote, san joure, san di betiz. San voye monte. Pou on moun petèt di, san kache tou hein, a haute voix, Wi, nan mouvman kap fèt yo di, Ariel doit partir, voilà donc les raisons qui prouve ça. Mwen m ta renmen on moun di m nan sans envers la, cette équipe doit rester, un, deux, trois, quatre, men pou ki rezon? Ti egzèsis tou piti. Paske, kisa m konstate? Jodi a, gon ansanm de moun k ap sipòte pouvwa ki abou d'argument. Depi ou wè ou ta di oubyen ou ta analize ou ta eksplike ke fò 1, 2, 3, 4 gon ansanm de konsiderasyon ke 7 ekip nan plis sa plas a la tèt di peyi yo tonbe jwe. E mwen k pou di w konbyen k ap ekri m an prive, e mwen k pou di w konbyen ki ap kòmante yon seri de pòs Facebook. Yo di, wi Johnny nou konnen w pa vle peyi a sesi, ou konprann w ap asosye w a chèf gang, machann dwòg, nou bezwen pran peyi a, eleksyon li ye sesi sela. Bon gon yonn menm m ta ka konsidere kòm yon pwòch ki relativman avize. Misye kanpe l ekri l di, pandan m ap pale de akò 21 desanm lan, ki rive a echeyans lan, mwen bliye nan menm atik Vincent m ap rale a yo te di, se elu ki dwe ranplase Ariel. Donk li vle poze m kesyon, eske gen elu? Men kounya la sa misye bliye pase a force de vouloir defendre son camp li peut-être pèdi menm lucidite l. Eske se mwen ki te gen responsabilite pou m te pèmèt ke genyen des élus ki disponib pou ranplase Ariel le 7 fevrier? Eske se mwen kòm jounalis ki te gen responsabilite pou m te kreye kondisyon pou te genyen des élus pou te ranplase doktè a le 7 fevrier? Ebyen si se doktè a li menm! ki te genyen responsabilite pou l te fè l, li pa fè l an kwa ke mwen menm k ap mande pou l retire kò l la mwen responsab? An kwa moun k ap mande pou l pati yo responsab? M ta ka konprann si doktè a li menm li te jis rete la epi gen yon lòt antite, gen yon lòt gwoup, gen yon lòt strikti ki te gen responsabilite pou pèmèt ke gen dè zeli ki disponib pou ranplase l pou yon rezon oubyen pou yon lòt, yo pa fè l, li te ka pa responsab. Men kòm le chèf de la période intérimaire, le chèf de la transition, premye moun ki te genyen responsabilite sa a pou bay le ton, pou kreye kondisyon nesesè e adekwat, pou eleksyon fèt anndan peyi a pou ke eli sa yo n ap pale a la a, menm avan la dat di 7 fevriye yo te disponib, epi l pa fè l. Epi jodi a nou vle pase moun nan betiz, prendre les enfants du Bondye pou des canards sauvages, donk kòm pa gen eli donk li pa gon pa l ap fè. Men kiyès ki te dwe aranje l, pran dispozisyon pou te gen eli a? Se mwen menm oubyen Adjani? Se Guerrier Dieuseul? Se lopozisyon politik? Trè resamman la, ti mesye toutouni yo t ap esplike ke yo pa t kapab danse pou kò yo nan sans ke fòk yo te genyen dè aval de lòt pati etsetera, aval lòt pati yo pou yo te kab avanse nan yon seri de chantye. M te demanti sa deja, m te di se pa vre. Gen yon ansanm. De desizyon lè pouvwa ap pran yo, de desizyon k ap bon pou yo, de desizyon ki kapab ede yo rete opouvwa le pli lontan ke posib, de desizyon ki kapab fè yo bay advèsè yo antre gimè kou, yo pa mande aval pèsòn. Lè y ap prepare bidjè yo pou yo fonksyone anndan an, pran de desizyon administrativ, etsetera, antre gimè pou yo ka fè leta mache yo pa mande aval pèsòn men poukisa nou gon kantite de parti politik on kantite de gwoup nou siyen on dokiman avèk yo nou pran angajman pou n avanse nan tèl direksyon epi nou jwe sur le tan paske n konnen si pa gen eleksyon li kapab ranje koze nou nou pa òganize eleksyon nan tan n te dwe òganize l la. ki vin fè ke pa gen eli sa yo ki disponib, epi nou vle se nou k pou jwi de pwòp iresponsabilite nou? Ce serait trop facile. M pa konn si w konprann Guerrier de ce ce serait trop facile. Bagay la s on legliz. Se ou k pou ap jwi de pwòp erè w. Se ou k pou ap jwi de pwòp betiz ou. Ce serait trop facile. Hier matin,

Lovely Stanley Numa te pataje avèk mwen an, ki se anviwon 8 a 9 minit, m ap tande Mesye Soukar ki ap adrese l avèk Doktè Ariel Henry. E mwen byen kontan se yon nèg tankou Mesye Soukar ki petèt ranfòse nan nivo sa, sa petèt mwen te gentan di deja sou de lòt fòm, paske Michel Soukar se pa nenpòt ki moun, se sèten l pi avize pase m. Pa egzanp, lè m t ap konkli yè maten an, m te di, L'histoire récente politique de ce pays Pwouve ke moun ki nan tèt leta yo, kap fè rondonmond nan dè moman yo te dwe tande larezon, yo pa toujou genyen yon fen erez. Bagay la pa toujou pi byen fini pase sa pou yo. Men lè m te di sa, se pa paske mwen te vle anyen mal rive pèsonn ki o nivo di pouvwa, dayè mwen menm mwen di sa, m pa fè moun. Mwen pa ka deside ki sò ki rezève pou mwen. Men, gen yon ansanm de paramèt Guerrier, e se sa petèt Mesye Soukar ta pral avanse nan entèvansyon l lan pou l di, se an fonksyon de zanaliz ke l fè ke l te konseye Jovenel Moise nan sitiyasyon ke yo te rive nan dènye moman kote Jovenel Moise te vin an feblès jiskaske Li ta pral pèdi lavi l an jiyè 2021. Li te konseye Jovenel Moïse retire kò l e si l pa retire kò l, men sa k ka rive. E Mesye Soukar nan entèvansyon sa a, li konfye jounalis Wendell Theodore, je suppose, ke a la fin de la journée, Jovenel Moïse te degaje l kon Mèt Jean Jacques pou l te jwenn nimewo l pou l te eksplike l kòman. E efektivman, li rale, 1, 2, 3, 4, pou l di, Vwala, vwala, vwala, vwala poukwa si ou pa deside tande larezon, gen de bagay ki ka rive. Petèt ke mwen menm pèsonèlman, m pa pral di se menm bagay la ki ka rive ou ki pral rive, men ankò yn fwa, Mesye Soukar fè. menm jès la oubyen bay menm konsèy la, fè menm sijestyon an avèk Doktè Ariel Henry. Mesye Soukar di Doktè Ariel Henry li gen dwa pa gen okenn konsiderasyon pou le peyi, li gen dwa pa gen okenn konsiderasyon pou le pèp ayisyen. Sa e si n kwè entèvansyon Mesye Michel Soukar. Donk si doktè a li menm li gon ti kras respè pou tèt li oubyen konsiderasyon pou tèt li, si doktè a li menm gon ti kras bagay ki anime l kòm moun, kòm être, donk li pa gen lòt chwa aprè 30 mwa ke l rann li kont ke l pa ka delivre machandiz la ke retire kò l. Menm panse se de bagay ke nou zot nou te gentan konseye Doktè Ariel Henry. Michel Soukar petèt li menm kòm nèg kap swiv l'histoire politique de ce pays li genyen dè eleman ki bokou pli solid nan menl poul fè yon chèf sijesyon sa ke nou menm me gaye souw sonje byen menm avan la date du 7 février nou te gentan ap esplike la repiblik men poukisa jodia On moun tankou Ariel Henry ansanm ak tout moun ki antoure l yo pa ta dwe panse yo ka ret nan tèt peyi a toujou. M pa konn si w konprann Guerrier. Donk Michel Soukar nan entèvansyon sa te menm adrese l a moun ki ta ap sipòte Doktè Ariel Henry an patikilye Lèzetazini Damerik pou raple yo ke jodi a la, Nenpòt sa ki ta ka rive, listwa oura retni ke yo menm yo patisipe nan pwovoke kawo nan peyi a. E li menm li fè dè apèl, dè rapèl padon istorik pa rapò a la dat di 8 janvye etc. Men kounye a la, tout sa nap di yo la, se pou nou, oubyen se pou lopozisyon politik, oubyen se pou le peyi, se pou la popilasyon. Men se pa pou Doktè Ariel Henry, se pa pou moun kap sipòte l yo, se pa pou pwòch li yo, se pa pou alye l yo. Men gon bagay m pral eseye gade avèk nou maten an. Pa egzanp, poukisa jodi a nou panse yon moun nan nivo Doktè Ariel Henry ta ka an mòd wondonmon? poul ta di tonnè krazel pa gon moun ki ka fèl fè on pa kita on pa nago mwen menm m te gentan poze tèt mwen kesyon sa Doktè Ariel Henry kisal gen a pèdi menm jan tou kisal pansel ka genyen ankò nap pale la don on moun ki genyen 74 ubyen 75 ans sim pa tronpem. an novanbre kap vin la swa le 5 ou 6 novanbre ap fè Ariel Henry 75 an Jerry Robinson Jodi a si w tenu kont de sa esperans de vi on Ayisyen ta ka ye a 75 ans on nèg ki sou woulib m pa konn si w konprann Jerry se on nèg ki gentan bay isiba do lontan ki bay fas li pou lòt kote a epwouve bagay Dezyèm bagay.

Son referans si w vle nan domèn pa l la, paske mwen menm lè m ap tande temwanyaj yon pakèt moun kòm nèg ki pa nèg Pòtoprens, yo di m depi w pale de newochiriji nan peyi a, donk referans la e Doktè Ariel Henry, li pran swen oubyen l entèveni nan yon ansanm de ka trè trè trè trè enpòtan. Li se medsen si w vle yon pakèt. gwo chèf ki pase anndan peyi a. Trè resamman la, yo t ap fè yon selil oubyen yon komisyon syantifik nan moman kowonaviris la, Guerrier. Doktè Ariel Henry te la. Doktè Ariel Henry te ministr nan zòn 2015, 2016 yo sou administrasyon Martelly a, minis afè sosyal, minis enteryè. Donk pou anpil moun. Li te fè pati de konsèy dè saj la tou. La nou sòm sou la peryòd enterimè pa vre? Wi, wi, wi. Ya. Ok. Wi. Donk, jodi a, gen moun ki kwè ke Guerrier, lè y ap gade pwofil Ariel Henry, pa rapò a jan l rive sou pouvwa, pa rapò a kontèks li pran pouvwa, pa rapò avèk konfigirasyon sosyopolitik peyi a, Se yonn nan moun nan istwa peyi sa ki genyen posibilite pou l te chanje donn yo si l te gen volonte gè yo. Paske misye vin la, li pa gen prezidan sou tèt li, se li menm ki sèl mèt abò, li pa gon palman ki ap plede ba l pwoblèm oubyen k ap rele l k ap dizi k ap dat. Se li k deside. kiyès ki pou ale nan sistèm jistis la ou pa. Donk tout lòt enstitisyon yo, si l pa kontwole yo konnen yo kraze plat atè yo pa egziste. Donk pou anpil moun k ap suiv, donk mesye a rive nan yon moman nan istwa peyi a, si l te vle bay veritableman yon kout men l te ka bay li. E li konn moun yo. Byen sur!
Li fonksyone avè yo, l konnen yo, etsetera. Men malerezman Guerrier, li pase tout tan l la, ou konprann, ennan, dezan, dezan, sèt mwa, pral kouri sou twazan, Guerrier, Ariel Henry pa leve menm son pti dwa. nan sa k ta ka gen pou wè avèk chanjman anndan peyi sa a, pwogrè peyi sa a, devlopman peyi sa a. Dayè nou pa janm rate okazyon pou n di l isi a, kèlkeswa jan ou deside evalye peyi a, jan l te ye an 2021, A jan l vin ye jodi a, pa gen okenn fason pou Ariel Henry ta obtenu menm 2 sou 10. Se o dessous de zero sur toute la ligne. Donk jodi a m pa wè poukisa on nèg panse ke gen forcing ki dwe fèt pou kenbe on ekip konsa nan tèt peyi a. M pa wè l non. Si w lucide vrèman, si se bagay peyi w ap regle. M pa wè l. E nou sonje m te di sa, si se yon ekip ki t ap bay rezilta, oubyen si se yon ekip ki te montre l te sou la bòn vwa, ou ka sezi wè twazan te rive la, si gen de twa nèg ki t ap di fò l ale, men pèp la t ap kanpe anfas de twa nèg sa yo wi, pou ta di non n ap oblije tann eleksyon an paske gen bagay serye k ap fèt la a. M pa konn si n konprann. Si se yon ekip ki te voye de sinyal klè. Ou di a, menm si yo pran tan oubyen menm si yo vle pase tan nan tèt peyi a oubyen yo vle pase tan sou pouvwa men gen de bagay serye y ap fè la, ba yo tan. Men pa gen anyen k ap fèt. Epi kounye a, pi gwo agiman n genyen se tranzisyon pa ka ranplase tranzisyon. Bon, byenke m wè. Gen anpil moun nan peyi a ki mature. Yè m te di sa la wi. M te di efektivman tranzisyon pa ka debouche sou yon lòt tranzisyon. Men konsa tou m te mande avèk ekip Ariel la, moun ki ekri diskou a, moun ki li diskou a tou, èske sa vle di peyi a dwe rete nan yon tranzisyon dont la durée est indéterminée? M wè gen lòt moun ki poze kesyon sou lòt fòm tou sou entènèt la. Pa egzanp. Yon enfliyansè, yon jounalis tankou Carel Pèt mwen wè ki mande, wi paka gen pwoblèm avèk tranzisyon paka debouje sou yon lòt tranzisyon, men èske sa vle di tou aprè 30 mwa tou pa gen anyen k p fèt, tranzisyon sa oblije toujou egziste nan peyi a? Malerezman pa gen pèsonn o nivo di pouvwa ki ka reponn kesyon sa. Donk yon nèg konsa, Guerrier Dieuseul. Ou fè tout akonplisman sa nan lavi w. Ou te gen tout posibilite sa pou bay peyi a kout men ou pa ka bay li. Pou mwen menm aprè 2 zan 3 mwa menm si se ta foli pouvwa ou ta genyen Guerrier te sèl ou ta sipoze rive nan yon nivo di a bagay a pèdi men bagay a pèdi m pa kapab bagay a pèdi non
mwen m pa kwè Ariel pòv m pa kwè Ariel panse l ka milyonè milyadè nan ti tan l rete la bon e sa m sipoze ou konprann yon nèg ki fè tout tan sa ap travay ki fè tout tan sa ap konstwi tèt li. M pa kwè jodi a la gen ti kòb ki ka fè l pè. E m ale pi lwen m di menm si se ta foli pouvwa wi, ou sot fè dezan la a, eksetera. Men omwen gen kote w rive. Misye pa t menm bezwen tann dat 7 fevriye a rive non. Gen kote l rive bon menm lè w pa ta deside ale, men w ta di bon ok, mwen, mwen, mwen, mwen likide pouvwa a, ou konprann n al avanse. Ou fè tan pase ap woule moun nan farin, ap bay pawòl pandan w kenbe tout pouvwa w nan men w. Menm moun ki nan sen w jodi a ou wè kap pran pòz defann ou, yo an dezakò avè w. Se wont yap fè sèvi kòlè wi. Yo pa vle bagay la parèt twò lèd. Men gen de moun ki nan sen Ariel Henry ki plenyen paske a un certain moment Ariel te pwomèt yo x ou y choz. Yo pa benefisye l. Yo se de viktim tou wi nan. Nan nan nan nan nan nan tanperaman woule moun nan farin Ariel genyen an. Men jodi a y ap y ap y ap y ap y ap kenbe l nan kè yo, y ap pran pòz ke yo pi Henry ke Ariel. Men mwen m konnen m gen enfòmasyon yo. Donk si w fè sa yo, ou pran pouvwa ou kenbe l nan men w, konsantre l. Menm direktè jeneral, minis yo gen otorite yo pa genyen. Se ou menm ak chèf kabinè w ki ka deside ki lè. Pou leta pran tèl direksyon, bon ki pa ta movè non, men si se te nan sans enterè peyi a. Kilè pou leta pran tèl lòt direksyon? Toujou nan grenn objektif pou fè yon gwoup plezi oubyen pou fè tèt nou plezi. Kounye a si n fè dezan e sis a sèt mwa n ap fè sa, olye n ka rive n ka di monchè ah ba sa ase. Men gen yon lòt paramèt ki osi fondamantal maten an m ta renmen wè avèk nou. M t ap diskite sa avèk yon zanmi. Zanmi an di m konsa, E si Ariel pa ta mèt tèt li? Nan sans ke jodi a, Ariel ta ka petèt moun ki plis swete demisyone ke nenpòt nan nou ki mande l sa oubyen ki egzije l sa. M di misye, Kòman? Misye di m, Wi. 1. Ariel te aksepte rantre nan jwèt sa ke entènasyonal la t ap mennen an. Se paske entènasyonal la te wè nan Ariel oubyen ta ka wè nan Ariel yon maryonèt. Ta ka wè se meyè pwofil nan moman an ki kapab ede yo aplike ajennda. Men gen yon moman k rive. Ariel ta ap gen entansyon pou l di ok, ba l fè yon koub sou yo. Men l di atansyon, si Ariel te rantre nan de konbin avè yo, ki vin pèmèt ke yo gen yon rimòt nan men yo, yo fè l fè chantaj, yo di atansyon, si w gen malè lè w fè tèl lòt direksyon, oubyen tou, Ou ta kraze yon pite sa a. Nap rale sa pou ou wi. Misye di sa ka rive ke Ariel vin gen pye l mare nan yon tab tou wi. Men m di zanmi an, pou tèt yn kesyon de chwa. Ariel nap pale la se pa yon timoun piti, se yon granmoun. Ariel ap fè politik depi bèl lurèt. Donk aksepte rantre nan yon bagay konsa a san w pa wè isi a, se ta yon kretinism kòm yon nèg kap fè politik pandan tout tan sa. M pa konn si w konprann. E mentnan. Lè'w aksepte vini tou, fò atann ap gen de konsekans, men fò'w ka asime yo. Paske lavi, tout dans la vie, tout est une question de choix. E chak chwa gen konsekans yo. M'pa konn si'w konprann. Misye gade yon lòt paramèt avè'm pou'l di'm, gon pakèt lòt moun, èske se votou yo rele sa, moun ki ava pou pouvwa bagay sa yo. Ou gon non yo ba yo wi. Gon pakèt ki antoure Doktè Ariel Henry. jodi a ki panse ke si Doktè Ariel Henry ta pèdi pouvwa oubyen ta demisyone oubyen ta deside kite sa, y ap pèdi. Donk yo di w moun sa yo ou pa ka neglije yo tou non kòm moun ki gen dwa ap eseye peze trè lou nan balans lan pou fè Ariel fè wondon mò nan pale de alye li yo.
Alye li yo!
Pakèt de moun k ap egzije ministè.
Byen sur! Yo soti nan diferan akabi politik monchè. Byen sur! Ki gen dwa ap fè presyon sou li, ou konprann, ki gen dwa tou estime yo poko fin vòlè ase, yo poko fin rich ase, yo poko fin piye kès leta ase, ki panse ke si yo mite yo soti de tèl direksyon jeneral a tèl lòt direksyon oubyen a tèl òganism dekonsantre oubyen a tèl pòtfèy ministeryèl, gen de bagay yo kapab benefisye davantaj, moun sa yo se premye moun jodi a si w di Ariel Henry ale ki ka manje w wi Guerrier. ki ka menm twouve w nan sitiyasyon pou ap defann lendefandab pou pwouve w pa A plis B ke Ariel dwe rete wi. M pa konn si w konprann. Men sof ke si Ariel ta rete oubyen ta deside fè Wodomou an vre, listwa ora retni ke moun sa yo Yo gen responsabilite nan nenpòt sa k ta pwovoke anndan peyi a, k ta rive anndan peyi a. Pase kreyon listwa, m toujou raple sa isi a, pa gen gòm. E lè gen de moun, ke se swa kòm manb gouvèneman, ke se swa kòm moun k ap sipòte gouvènman an, malgre yo konnen sa y ap di a pa fòseman kanpe sou anyen oubyen l san fondman, men yo vle fè moun kwè l paske tou senpleman, yo bezwen rete opouvwa davantaj, yo gen randevou avèk listwa. M ap fini pou m di w yon bagay maten an. Ann di, tout mouvman fèt, tout bagay di, tout pawòl anpil pale, Ariel Henry pa deside ale. Ebyen, lè w rive yon fas yon sitiyasyon konsa, mwen menm m pa rete kwè ke Doktè a pral gen ase de fyète pou l di l ap dirije anyen oubyen l ap dirije yon bagay. E se pral otomatikman yon estorasyon de la dictature sous une forme ou sous une autre. Paske lè sa se ou menm ki pral kontwole tout bagay. Gade pou wè jodi a la sa k ap rive. Yo prèske mete n yon sitiyasyon lapolis la li menm ap touye moun pou fè Ariel plezi. Gade sa k ap rive a Bsap. Gade sa k ap rive nan. vil Okay, nan metwopòl Sid la. Gade sa k ap rive nan plizyè lòt kote anndan peyi a, nan Pòtoprens pa egzanp. Lapolis k ap tire a bal reyèl sou 2 moun k ap egzije le départ du PM. M pa konn si w konprann. Lapolis ki vin ap fè, antre gimè, yon djòb sal pou satisfè dezi ak kapris ekip ki sou pouvwa. Enben, lè w rive nan sitiyasyon sa la a, m pral ba w menm sa nou t ap. denonse avan 1986 yo, kote nou te estime nèg yo te konsantre pouvwa sou yon sèl moun, epi nèg yo te kontwole yon ansanm denstitisyon, etsetera, enben nou kapab atann nou a pire wi. Pase 1. Nèg yo pa gen okenn lide pou yo poze dè zaksyon ki ka ede peyi a avanse nan yon sans pozitif, men 2. Yo vle kenbe pouvwa a tou pri. Priye ke pou satisfè dezi pa yo. E l pi grav ke sa, si nèg a te enstore diktati a oubyen tou li te pran kontwòl peyi a de fòs oubyen li te pran peyi a an otaj men li te di pandan l fè l la la l ap pwofite jere kèk bagay k ap bon pou peyi a, l ap pwofite pran dè desizyon k ap bon pou lavni an, k ap bon pou lepèp men se pa leka avèk sèt ekip. Donk non sèlman yo gen veleyite. pou kenbe peyi a, pou kidnape peyi a, pou pran peyi a an otaj, men sa k pi grav la, se pou satisfè pwòp dezi w yo, pou satisfè pwòp kapris yo. E mwen menm mwen panse, listwa, kèlkeswa nèg ki rantre nan demach sa a pap padone yo. Listwa pap padone yo. Menm si n ta wè gen de lidè politik ki pran lit pèp la k pase l nan betiz. Menm si n ta wè lapolis kontinye ap tire! sou pèp la pou anpeche yo pran lari pou egzije le départ de Ariel Henry. Menm si n ta wè kominote entènasyonal la ta pale menm langaj avèk Doktè Ariel Henry. Yon ti parantèz Adjani Oximab St-Fleur. M gen enpresyon sou kesyon tranzisyon an, Eric Stromayer, Ariel Henry avèk Madam Izabela se menm kote yo dòmi, yo reflechi pou yo pale yon sèl lang.

An tou ka kelkeswa ka de figi jodi a, m panse ke li pap fè dabò peyi a benefisye anyen, men ni Ariel sa a, ni moun kap sipòte l yo, yap gen yon lou fado sou yo. Paske jodi a la, mwen te di l, map repete l ankò, etan done ke lè pwoblèm son reyèl, Donk peyi a rete on baril de poud, menm si w te wè on mwa ta pase aprè 7 fevriye 2024 la. Donk nenpòt ki lè li kapab eksploze e lè sa pèp la pap bezwen ni lidè, li pap bezwen ni revolisyonè. Paske si n ap tann se ameriken ki pou desolidarize l ak Ariel, oubyen n ap tann son sovè ki soti nan sektè politik la ki pou vin dis, ki pou vin dat, pandan yo chak gen ajennda pa yo. Se tande na tande pèp libere tèt li. Se tande nap tande sak te pase Sri Lanka al te fèt. Se tande nap tande sak pase nan yon seri de lòt peyi an Afrik fèt. Men nou zot nap toujou rete des opprime a nan plus finir. Men si jamè yon bon lè nou ta rann nou kont ke sak gen la kòm donn se nou k pou chanjel kòm pèp, monchè m pap baw manti, Gen anpil nèg jodi a la, m pap menm di se anba kabann pou yo rete. M pap menm di se anba kabann pou yo rete. Men yo gen dwa pote tèt yo bay Satan Ledyab, bay Lisifè. Lisifè ap di, e pa gen plas pou nou. Ou fè wè pou yo ta ale kote zanj yo oubyen nan paradi. Rebonjou Guerrier Dieusèl.
Rebonjou Johnny, rebonjou tout moun.
N ap.